Eh eh Gade sa mwen e pa vre An Nou soti ansanm E telefòn mwen m bliye M tounen la Lè w fè m konnen w ale a Vens ou te gentan mare plon w sou mwen la alou Vens Pa vre alou Vens Reponn mwen ou menm Cheri sa w wè a se pa sa non bebe Ooh gad lavi Sa mwen e pa sa Ebyen M genlè gon linèt nan zyem ou byen m gon vè nan zyem ou menm manman pubers sa sa w tounen vin fè la. Son bagay kap fèy mal wi dim peze pou li sa wè se pa sa cheri.
Sa w ye Doktè e Nèt li pa manno tifi e nan eta sa w te ye la e ou menm tou

E ou konn kote ou prale paske Wonder Palace se kote ou alèz. Ou pa wè kiyès moun pou vin fòk vin kouche sou ti tèt kabann mwen an, se bon zanmi m ankò. Avèdi ou pranm pou egare, anplis ou fèm konnen ke sa mwen an e pa sa. Pi cheri eseye padone m bebe. A kisa m pral padone w la? Se te ou menm ki te vin jwenn mwen la a fè konnen k sou kabann nan ou tap padone m? Pi cheri se se zanmi w lan wi. Zanmi m nan wi. Kòmanse m fout ou deyò la a! Cheri!

Yoo konnen menn yèswa menn domi deyò menn madanm mwen pat konnen menn yoo madanm mwen metem deyò wi menn se pou sa menn se lakay ou a m ta prale konnen mwen avèw nou leve ansanm menn mwen avèw se 2 bon zanmi nou ye se Bondye menm wi ki fèm kwaze w la menn. Pa di sa monchè men poum fè ti gosè bay sa menn bon ou konnen m gen madanm bòdè menn.
Menm lè w gen madanm se vre. Men, menm se nan la kizin nan depi ou metem domi map domi menn. A pati sa mon chè ou fou mon chè. Wap blaze wap blaze kounye a menn.
Chèf menn. Bon, m konn sa map fè. Nan lè sa yo, fòk Marie Lelande lan sot travay, m pral lakay li a, m konn sa m pral fè.

E sak fè ou fout li deyò la? M pa konn ki manti l fin ba ou la. Ki fè ou ap vin di l pou ou pral avè l la? A Lanland! A Lanland! Ki Lanland? Lanland fò la.
Sak plis fè m mal nan istwa yo la, Lanland vin wè m, kounye a m di Lanland m ap sòti, li di m li prale, m di l m ap tou ale tou.

Pi desan vèm sou lari a. M leve ansanm ak ou depi piti, epi kounye a w pa wè kiyès pou mwen kouche se madanm ou wè wè kouche menn. Jean Bernard men, ou pa eskize m menn. Nan kisa m pa eskize w la la menn? Sa w fè a ou wè se yon bèl bagay li ye? M santi m wont pou m te di w sa menn. Yo vrèman vre depi nou piti nou leve ansanm. M pa wè ak ki kè pou m ta fè yon bagay konsa menn. Yo, se madanm gaz lan tou mafya. Ki fòse menl. Ki fè mal kouche ansanm avèl menm. Tout sa se manzè menm ki koz menm.
Kòman e mwen ki koz la?
Madanm ou vin lakay la lap pale de jan ou pa gen bann e lap pale de janm gen bann epi lal ansanm avèl. Ohh! Kounya madanm ou menm paka pale? Gadon koze

Kèt men! Eske ou kwè vre sa Magdala di m nan eske l verite? Mwen se pa sa m pa kwè. Pou jan mwen avèk Roben n bon jan zanmi, e kòm si m viv avè misye kòm si de frè, e pou misye ta fè m yon aksyon konsa, m pa kwè. Franchman m pa kwè. E depi m rive yon ti moman plenn pèch lakay m ap mete l deyò. Franchman menm. Moun k ap dekwaje moun. A di poutèt bann mwen pa genyen kounye a poutèt sa li oblije al fè lobenn drive l pou granmesi.

Wè sa? E sa? Se sa Daland fè m. Se sa l fè m. M pa gen pwoblèm ak sa. Li te twouve l avèk yon lòt moun, li pa t twouve m nan loubens. Petèt loubens gen bann, Dalè se nan loubens. Dèk kò l vid, menm anndan l pa kontan ankò. Tou mete l deyò. M pa gen pwoblèm ak sa. Li ka jwenn lòt fanm. Menm si m pa gen bann, se yon apresye m kanmenm m pa gen bann.
Cheri,
ou konnen m gen yon zanmi m ki rele Lònòt. Pandan m chita lakay la, li parèt, li vin wè m. Epi, n ap dyaloge, l ap esplike m mari pa gen bann bagay, menm tou m ap esplike l kòman mari m ye. O o! M vin ap pale avè l menm e lèm wè l pa janm reponn li lwen kounye a m souke l m di map pale avè w epi ou pa reponn lè sa l di m o m tèlman lwen la madanm m pap rete tounen m pale m di an ok m di ebyen kòm map sòti banm tou fè wout la avè w m sòti li fè wout pa l m fè wout pa m. Epi m bliye telefòn mwen andan. Tande m tounen devan yo.
Stop. Di m a ki nèg w al twonpe m la. Ak pwòp zanmi w m al twonpe m? Kòman di m a ki nèg la to ak pwòp zanmi w m al twonpe w la? Kòman sa? Ki sa w vle di pou mwen? Oh, ou vle di m ak Louben di m t al twonpe w?

Ou tonbe dak wi. Nou tande sikway sikway. M pa ka ri non pitit e di m ap ba ou kite m. Oh oh la m antann danm jofre sou zòtèy. Ki manje lanmou.
Oh oh sa ki te manje dèyè piti. M jwenn li li menm avèk mari m nan sou kabann mwen. Yap fè, yap fè dous pou dous. Gade! Ou konnen mwen m son moun m pa janm devan mari m pa chwa. Pat zanman vre. E premye erè pou pa chanm fè. Lò gen mari ou pa esplike vi prive ou.
Men li menm kap di non menm. Anhan medam yo chache deyò a cheri, yap cheche. Oh!
Mwen menm? Ou just ap diskite toujou. Si w pa vle pou m mete w deyò, banm vini.

Yo manje l nan mou. M telman santi m kontrarye. Gade! Kisa w fè ak sa? Mete nèg la deyò epi manzè li menm fout li plizyè kalot. Ou serye?
Ah ah!
Bon, li gen chans wi, m pa t konn katriyèm dan moun gen mal la wi. Lè m di nèg la soti, nèg la pa vle soti. M rale zam mwen sot. Ah!

Pandan m vini, pandan m ap nève m di m pral kay mari manzè a pou m di manzè sa ooh lè m gade m wè Louben je chèch gentan di m tande l ap di nèg la pandan m ap vini ooh lè ou sa m dòmi deyò ooh madanm mwen mete m deyò pou sa hey m parèt nan mitan yo m gaye wonn nan m gaye wonn nan m di mari Lanlande nan konsa e kounya m sot bare l avèk madanm mwen anndan e sa k fè m fout li deyò la. M tande Marilène nan tap te gentan di oh map pran poum al lakay ou ansanm poum al lakay mwen ansanm avèw. Sista yon konsèy m te ka baw pa kite mariw pou kenn bouzen kap mache pase chèche yap chèche ou kite yap pran e ou pap jwenn yon bon nèg konsa pa kite mariw fè tout tan sa ansanm avèl pase mizit ansanm avèl li pa pou fanm pou vin kite mariw. Ebyen mwen menm m pa diw m poko konn kisa map fè m pral reflechi map reflechi poum konn kisa m ka fè nan ka sa pase pou le moman la m vrèman pa moun. Dakò sista konsèy m te ka baw repoze w reflechi. Pa kite mari w pou kèlkeswa moun. Dèyè se chèche l ap chèche. Se paske l te bon ki fè li tounen vin pran nan moun.
Enben sè m, se yon bon jan reyèl plèzi. Mèsi. Sa w di m la?

Kounya la yap fè a 2. M pa m pa konnen cheri, si m santi m ka tounen a nèg mwen m pral dèyè l e se si manzè pa ka tounen e depi mari l la ta fout li deyò tou li pa ka tounen a Loubens e mwen menm e si m chanje ide m al pran mari m lè sa li pral vin ban m barikad e lè sa e sou fèl mwen l ap pase. M pa wont wap vin di m sa ankò pwòp zanmi m tonbe avèk pwòp zanmi wap vin wap vin wap ban m pawòl ankò e tèt bay zilè sa pran sou mwen m tire l m mete l atè wi pwòp zanmi m ankò.